Hello mes amours hello hello koman nou ye m espere nou tout byen gras a Dieu guys byenvini anko sou chanel Mendy and Flore pandan ke nap prepare nou la ansanm you know pran swen vizaj nou la ansanm nou konnen m paka pa di merci a chak abone e chak nouvo abòne nou yo mezanmi Bondye voye yon pakèt nouvo abòne pou Mendy and Flor waww nou pa te ka pa di w mèsi mèsi avèk sila yo ki toujou kòmante ki toujou like videyo nou yo ki toujou pataje avèk yo fanmi zanmi. Waww sa fè nou plezi e nou toujou di sa Bndye mfla renmen nou anpil e lanmou ke nou ap degaje pou nou an li rive nan kè nou osi merci guys merci merci merci pandan yes mes amour nou pral pase ti tan ansanm nou pral pase ti tan ansanm e sesi tou nou pral ouvri kado ke fanmi zanmi frè n sè nou yo ba nou pou kay lan yes yo yo yo ba nou kado mes amour nou pral ouvri kado sa yo ansanm e nou pral di yo mèsi ansanm mes amour waw waw son bagay extraordinaire so Guys, ret branche, rale ti chez ba ou, rale popcorn ou, m pa konnen nan lè w ap gade videyo an, epi nou pral enjoy ansanm! Hoo!

Yes mes amours, aprè mwen fin prepare mwen, avan ke m kòmanse fè tout lòt bagay, mwen make sure ke mwen vin ranje kabann nan. Mes amours, video dekò chanm mwen an ap vini men, sa ki pase la m vrèman paka pran yon desizyon nan sa ke m vle achte yo. M gen bagay yo nan shopping cart, map gade plizyè, m still poko wè si pou m pran sa ou sa. Genlè m pral mande nou pou nou ede m mes amours. Paske se 3 bagay m pa vreman gen. Jan nou konnen deja m pa fè bagay twò konplike. M jis bezwen yon chèz nan chanm nan. Epi tou m tap panse pou m wè si m te ka mete yon bench devan kabann nan. M pa konnen si l ap ka pran l paske gen anpil woum, gen anpil espas. Men at the same time tou m pa vle anbouteye chanm nan nan yon fason pou pou anndan an vin twòp, pou vin pa ka gen kote pou pase paske mwen m renmen espas pou m pase. Yes guys, so e sa m ap fè la, ranje kabann nan ann atandan. Kiyès ki menm jan avè m? ki toujou renmen ranje kabann yo avan yo fè nenpòt lòt bagay la. Paske depi w atlis kabann ou ranje, menm si gen lòt bagay ou pa fè nan chanm nan, chanm nan stil parèt nòmal. Paske l parèt ranje, etc. So, an nou fè sa ansanm mes amours e pwi na pale pi devan.

Depi nou fè sa, nou leve le maten, bwè yon ti dlo tyèd. Pou kapab ede nou li vreman bon. Ou ka mete sitron, je nou ka wè m gen sitron, m gen cucumber. M just fè melanj glase avèk chou an, li vin warm. Vreman bon mèzamou. So, m ankouraje nou fè sa.

Yes mes amour map prepare yon ti pwa tann la kounye la mwen vin plus manje vegetable mes amour m fè anpil efò pou m manje plus vegetable pou m pa manje twòp lòt bagay yo an Kò. Se yon desisyon ki vreman difisil. Pou m kite dirim, pou m kite yon pil evyan, lòt bagay. Yes guys, m fon poze sou bagay sa yo. Konye la sa m fè, m tral pou m fè yon meal prep. Tankou pou m ka rete on track. E mwen make sure ke mwen prepare bagay yo mete la pou 3 jou, pou 4 jou, sa depan. Epi pou mwen kapab manje. Apre sa, m pa bwè bagay dous menm. Tout bagay m ap bwè jan nou te kapab bwè ti te an, ti dlo tyèd lan, oubyen mwen manje, oubyen mwen bwè dlo. Se sa sèlman m ap try pou m keep up mes aventures. Li pa fasil! Men.

Yes mes amours nou pral ouvri kado yo ansanm kounye la so premye kado kem gen la se yon kado gran sèm nan voye pou mwen m dil vrèman mèsi se yon surprise se yon surprise I was like really m dil mèsi anpil paske li voye bèl kado sa pou mwen poul dim felisitasyon se vrèman yon bèl jeu

Fè mwen kado kado sa right. So, kado sa se yon dekò li ye, se yon je kote ke pou mete um, sou tab pou antrans antrans kay lan parce ke m bezwen e fon bèl dekò devan kay lan. So m just achte sa la mete la pou lè map fè dekò lan guys. Sa son lòt desizyon ki yon ti jan difisil ankò m baka konnen ki tab pou m pran. Oh my goodness. Tèlman gen opsyon tab map chèche map chèche map chèche mwen stil poko. Guys, video dekò yo pral pran tan pou vini. M pa vle al rush pran yon bagay. Apre sa pou m regrèt. Pase m sonje m te gentan kouri achte yon bagay m regrèt li m pa renmen l ankò. So m pa vle sa rive m ankò e sa k fè m ap pran tan mwen pou mwen kapab vrèman deside sa ke m vrèman vle achte an guys. So lòt kado ankò ke nou gen la sa son lòt sipriz ankò ok. Se surprise sou surprise mes amours, ok? Sa son bèl je ke makomè nou avèk bon konpè nou voye ban nou pou di nou felisitasyon, ok? Waw, nou di yo mèsi anpil, anpil, anpil. Epi tou, nou gen lòt ankò ki se yon je, yon sèt. de dra, avèk fouwo, avèk sak zòrye, eksetera, m pa ka tann pou m al lave yo epi pou m mete yo sou kabann nan mes amours. Yes, epi n ap gade ankò yon lòt nan bwat la ankò ki se Bon, m ap redi the struggle is real, ok? The struggle is real.

Mael la gentan ta wè mini mouse an lap di mini mouse mini mouse mèsi kòmè mèsi kòmè Mael la vreman renmen mini mouse I don't know yeah apre sa mes amour yon lòt ankò ki se yon jeu de Yeah on jeu de chodyè, kastròl, etc. Wow, mwen vreman bezwen yon bagay konsa guys. Lòt kado nou gen la se yon, li tankou yon laptop, wap wè ekri Discovery, li di Teach and Talk, um, pale e aprann pou mayè la. So Maëla di marenn li mèsi anpil m pa ka tann pou m ouvri l pou m fè Maëla kòmanse aprann ladan yes guys vrèman vrèman bon apre sa nou gen lòt kado ke Mendy ap pote pou mwen la se kado blòdè nou and sistè nou voy e ban nou yes so let's see Oh, chokola, chokola, chokola, chokola. Pa ka tann pou m bwe. Ok, mwen amen di. Thank you, Brother Jude. Nou apresye sa anpil. E pi nou gon lòt kado anko ki se Brother Josué and Madame ni Sister Mika ki ban nou li. Wap wè, ok? F, ok? Tas F, ok? Flò. M di, si gon F, se sur gon M, right? Men di and floor, right? So, n ap ouvri toujou, ok? Paske m sur sè te gon F, gon M anndan. So far like, sè se yon bèl candle holder, kote pou mete balèn anndan. Yes, guys, vreman, vreman bèl. Bon. Ok, guys, nou jwenn M nan. Ok? Vrèman vrèman bèl mèsi Mendy and Flore mèsi Blonder mèsi sister nou vrèman renmenl e nou apresye kado yo sa fè nou plèzi anpil men balèn nan mes amour vrèman fancy vrèman vrèman bèl vrèman santi bon ok vrèman santi bon lèm limen balèn sa anndan pral hoo santi bon nèt ok.

Se sof tout kado sa ke nou genyen. Nou gen lòt kado ki nan wout e gen kado m te ouvri deja tou m pat gentan montre nan kamera. Lè ke map fè videyo yo, nap nap toujou ka wè yo epi map mansyone ke se te kado m te jwenn. M di mèsi avèk tout brother, sister, fanmi, zanmi, mèsi pa sifi mes amours. paske ou te shower nou ak kado pou yon fason pou di nou felisitasyon nan kay nou mèsi guys pa pabliye ba nou yon big thumbs up mes amour kòmante anba epi nap rewè nan yon lòt video ankò bye bye a la prochèn. Lanmou dwe manifeste, dwe manifeste, dwe manifeste Lanmou dwe manifeste